Fè yon kout pwojektè sur le travail et sur l'agriculture en Haïti. Èske nou ka toujou di ke Ayiti se yon peyi esansyèlman agrikòl? Non, jodi a, nou pa ka di Ayiti se yon peyi esansyèlman agrikòl. Youn nan eleman nou ka gade, se kontribisyon sektè agrikòl la nan richès peyi a, sètadi dan le PIB nasyonal. Si w gade 30 dènyè zane yo, w ap rann ou kont ke kontribisyon sektè agrikòl la nan PIB a, li degrenngole yon ti pe. Soti 1992 rive 2021, w ap rann ou kont ke se tandans a la bès sa. An 1992, sektè agrikòl la te reprezante autour de 34 pousan du PIB nasyonal. Li bese pandan tout peryòd la. Jodi a, notamman si w gade chif 2021 yo, w ap rann ou kont ke sektè agrikòl la, li reprezante sèlman 18 pousan di PIB nasyonal. Grafik sa a, jan n ap gade l la, li di nou ke an 1992 se te otou de 34 pousan di PIB nasyonal ke agrikilti la te reprezante.

Agrikilti an 2021 reprezante sèlman 18 pousan di PIB nasyonal. Si n gade lòt sektè yo pa egzanp, n ap wè se trè diferan. Le sektè tèsyè, sa yo rele an jeneral sektè sèvis la, an 2021, li te reprezante 57 pousan di PIB nasyonal. Alò ke sektè segondè la te reprezante otou de 25 pousan di PIB nasyonal. Si w gad 3 sektè sa yo, sektè primè, sektè segondè, sektè tèsyè, w ap rann ou kont ke se kontribisyon sektè agrikòl la ki pi piti. Se pou sa, an jeneral, yo pale de yon ekonomi tèsyarize. An nou revini a kestyon an. Si sektè agrikòl la se li ki mwens peze dan le PIB nasyonal, nou pa ka di.

Jodi a, done yo di nou ke se nè pa le ka. Nou pa ka di sektè agrikòl la pa kreye anpil travay. Si n gade menm peryòd la, sètadi soti 1992 pou rive jodi a, nan done Bank Mondyal yo, w ap rann ou kont ke an 1992, sektè agrikòl la te kontribye a 40 pousan nan anplwa nan peyi Dayiti. Otreman di, 40 pousan dè zanplwa dan le peyi etè kreye dan le sektè agrikòl. Men si w gade grafik sa a, w ap rann ou kont ke kontribisyon sektè agrikòl la an tèm danplwa, li bese konstamman. Jodi a, se sèlman otou de 30 pousan anplwa nan peyi a ki kreye nan sektè agrikòl la. Men an depi de tou, nou pa ka di ke sektè agrikòl la pa kreye travay. Men sepandan, Nou ka poze kesyon sou kalite danplwa ki kreye nan sektè agrikòl la lòske n konnen ke 1 sektè a toujou tradisyonèl, 2 sektè a pa ankadre e 3 salè yo nan sektè agrikòl la se de salè ekstrèmeman ba. Donk gen anplwa, men se kèl kalite danplwa? Èske sa w ap di la vle di ke sektè agrikòl la pa fè kwasans depi kèk tan? Non,

An 2018-2019, se te pito yon kwasans negativ, menm jan tou pou 2019-2020 e an 2020-2021, se te yon kwasans negativ de mwens 4,13 pousan. Men si w gade an mwayèn pandan 5 ane sa yo, n ap rann nou kont ke kwasans lan li te.

ki son disponible pou travaye, ki pap travay men ki trè dekouraje par mache travay la ki pap chache travay ankò. Men kòm kesyon chomaj la kap mete nou nan konfizyon, ann gade kesyon povrete. Jodi a, nou konnen deja se anviwon 60 pousan ayisyen k ap viv nan yon sitiyasyon de povrete. Donk, si nou di gen 30 pousan Ayisyen ki p ap travay, men yon lòt kote, nou di gen 60 pousan k ap viv nan povrete, li vle di genyen yon gran nonbre dAyisyen k ap travay, men y ap travay pou yon salè de mizè, pou yon salè de povrete pratikman. Kisa ki dwe fèt pou gen plis travay nan peyi dAyiti? Pou w gen plis travay an Ayiti, fòk gen plis antrepriz k ap fonksyone. Se antrepriz ki bay travay. Men nou dakò, pou gen plis antrepriz, fòk anviwònman an li favorab ak antrepriz. Donk, fòk ekosistèm nan li favorab ak devlòpman antrepriz. Men il se twouv ke, si w gade done Doing Business Bank Mondyal la, w ap rann ou kont ke, an jeneral, Ayiti pa favorab o zafè. Pa egzanp, sou 5 dènyè ane yo, jan n ap gade la a, n ap rann nou kont ke. Ayiti pa janm fè plis ke 4 sou 10 kòm mwayèn nan rapò Doing Business lan. Donk Ayiti pa pase egzamen fè biznis lan an kèlke sòt. E nou konnen deja, pou gen biznis nan peyi a, fòk gen tout yon ansanm de kontrent nou leve. La keston de kredi, la keston de zasirans, la keston de yon pakèt risk ki peze sou vi antrepriz yo an Ayiti. Si yo pa abòde tout sa n sot di la yo, pap ka genyen kesyon travay an Ayiti paske antrepriz pap ka pouse nan peyi a. Mèsi bokou.